Bonjou bonswa YouTube sa pral depande nan lè ke nap gade video a e siw pako abòne ansanm avèk chanèl la map diw e ou mèt kouri fè sa ou pap regrèt e enfòmasyon kem pote pou nou jodia se yon enfòmasyon ki vrèman enpòtan pou anpil ayisyen kap viv an República Dominikèn e ki te nan plan regilalizasyon. pou etranje yo ki nan tè a. E gen anpil nan nou e kap viv Repiblik Dominikèn ki an dout eske yap renouvle kanè a oubyen eske yo pap renouvle l. E gen anpil rimè kap kouri tou e ki fè konnen si ou pa gen paspò yo pap renouvle l bagay patati patata yon pakèt bagay ki pou dekouraje w. E konsa tou gen anpil moun pou akoz de kowona tou. ki di ki kote yap renouvle kanè yo ebyen e li enpòtan pou gade video sa jiska la fen e pou kapab konnen kisa wap fè e kisa wap bezwen ok e premyèman. Pou renouvle pou w renouvle ti kanè sa a, ou pap gen oken pwoblèm pou renouvle l malgre ou pa ko e ouvè biwo e ki Santiago e ki nan lòt pwovens yo. Men gen anpil moun e ki an dout. E konsa tou gen anpil moun kap tande anpil fo nouvèl e de moun kap bay anpil fo nouvèl e ki pa konnen kisa pou yo fè e sa vrèman bay pwoblèm paske moun yo vrèman vre yo pa konn kòman yo pral fè pou yo renouvle kanè a ebyen ou menm ki te fè ti kanè a ansanm avèk kat elektoral ou ou pa bezwen pè. Ou pa bezwen pè yap renouvle l pou ou ansanm avèk menm kat elektoral la. Ou menm ki te fè l avèk ak de nesans, yap renouvle l pou ou ansanm avèk ak de nesans la. Ou menm ki te fè ti kanè ansanm avèk paspò. Se sa kap fè anpil pale anpil ke moun yo di ke si ke yon moun ou pa genyen paspò, yo pap renouvle kanè a pou ou. Manti. Ok limit paspò a te fini yap renouvle kanè a pou ou yap renouvle kanè a pou ou limit paspò a te fini se yon trè bòn nouvèl pou tout ayisyen kap viv an repiblik dominikèn e ki te patisipe nan plan regilalizasyon sa nou pa bezwen bay tèt nou pwoblèm mwen menm sim gen enfòmasyon mwen sipoze potel pou nou. E si nou an dout, nou pa konnen, mwen sipoze pote l pou nou jis pou m etire enkyetid ke nou genyen. Paske gen anpil moun ki di, pou yo renouvle kanè a pou ou, fòk ou genyen yon paspò ki omwen gen 18 mwa ki pa ko ekspire pou yo renouvle kanè a pou ou. Ebyen, desizyon sa fèk pran kote yo deside renouvle ti kanè a. pou tout ayisyen ki te genyenn yo ok e avèk pyès ke ou te fèl la se avèl ke wap nèke bezwen pou renouvle ti kanè a ebyen premyèman kisa wap bezwen si se avèk paspò ke ou te fèl wap bezwen yon kopi wap bezwen yon kopi paspò a. Epi wap bezwen yon kat kote wap travay la pou travay la baw yon kat epi wap bezwen epi wap bezwen yon yon papye di bon vye mès ki vle di e an español buena conducta e Bonne conduite papye sa e papye sa wap bezwen li e anplis wap bezwen wap bezwen yon kopi kanè a wap bezwen e wap bezwen fòk ou prezante orijinal la tou e anplis wap bezwen wap bezwen 4 bout foto pou kapab renouvle kanè sa. Ok e ou menm ki nan plan an ou pa bezwen bay tèt ou pwoblèm ke yap renouvle kanè a pou ou san pwoblèm ok e map di mèsi a chak grenn moun ki gade video sa jiska la fen e map kontinye chèche enfòmasyon pou m pote pou nou toujou sou afè ti kanè a e si ou renmen ti video a ou renmen. e enfòmasyon an pa bliye abòne ansanm avèk chanèl la se sèl fason ke ou kapab edem mèsi. Bonjou bonswa YouTube sa pral depande nan lè ke nap gade video a e siw pako abòne ansanm avèk chanèl la map diw.